Bonswa tout moun, mwen kontan m kapab fè yon ti pale avèk nou jodi an, ankò nou konnen se sèvitè nou Elvénor Vertus. Mwen la an prezans nou paske mwen wè gen yon pakèt bri woy woy voye monte k ap pase an Ayiti kounye a Mwen vin di anpil nan nou, se pa sou woy woy, sou voye monte, sou moun k ap bay chalè, se pa sou bagay sa yo pou n ta fokis kounyela. Si n ap gade gen yon pwosesis ki ta fèt depi. 30 mas 2024, Kanada vle dispoze 80 pwen 5 milyon dola pou voye 70 solda al antrene Belizyen, Jamayiken e Bahameyen pou al ede Polis Nasyonal la nan kesyon sekirite an Ayiti. Mwen te vin di nou konsa se verite e mwen te di nou Jounalis ayisyen ba nou telman manti sa ki te koz mwen pa ret san m pa gen foli jounalis ni non pli youtubè mwen pa ret sou sèn nan selman pou m te di nou kisa ki la verite kisa nou manke nan tout sa kap fèt yo nan tout sa kap di yo se sa ke m te di mwen pral fè yon chèn ki rele kisa nou manke pou m sèlman te voye yon pwen bay moun ki swadizan jounalis yo ki sèlman ap voye monte ki pa bay pèp la vrè verite a ki pa bay pèp lan sa yo manke pou yo kapab byen enfòme e depi lè fòs an t ap antrene pou antre Ayiti a mwen te wè se te yon bon siy epi lè e prezidan Ruto te vin vizite prezidan Biden nan May 24, 2024, pou byen di, mwen te deja di nou men kisa ki te di e ke Prezidan Joe Biden te vle ofri 360 milyon pou ede yon lòt fòs, ki pa fòs ni Angletè ni Amerik ni m pa t vle di Ameriken, padon pou sa, Etazinyen. Paske Ayiti se Santral Amerika, fò w byen konn sa, la nan bò kote Panama. Sètadi menm si w te Ayiti ou Ameriken tou. Si m di Ameriken m ka ba w konfizyon, e sa k fè m korije sa, mwen di Etazinyen. Etazini te vle ofri 360 milyon pou ede fòs miltinasyonal sekirite task lan pou ede Ayiti. Gon pakèt moun ki monte sou mikwo voye monte blabla ki vrèman pat santi sa konfòtab Mwen menm malgre m te di yo voye yon pakèt kòb an Ikrèn men Ayiti li an Amerik. Ayisyen se Ameriken poukisa tout kòb yo pral an Ewop epi yo paka ede vrè Ameriken? Se kesyon sa m te poze e nan menm tan m tap poze kesyon sa mwen te vo fè yon videyo pou m te di pote a latansyon Prezidan Biden e Prezidan Ruto ke Ayiti gen 3 pwoblèm. Ayiti bezwen moun ki konpetan, se pa nik sèlman bay tonton, kouzen, kouzin djòb yo. Nou bezwen moun ki konpetan, moun ki kalifye e nou bezwen sa nou rele kontabilite a. E lè Mesye Garry Conille, Premye Minis Garry Conille te vini, ou wè li te repete 3 mo sa yo ankò e ankò. pou nou te kapab konprann sa ki dwe fèt pou Ayiti chanje. Se moun ki konpetan, moun ki kalifye e moun ki kapab bay kontabilite. Lè yon kòb depanse, kòman l depanse? Sa se kontabilite. Nou gen anpil moun nou konn rele kontab, gratis ti cheri an Ayiti. Se kounye a Ayiti bezwen kontab. Son nèg bezwen al pran kou, al nan gwo inivèsite, al pran kou kontab. Ou wè, ou wè, jodi a m met vès, pase m konnen nou renmen moun ki met vès. Se pa vès la k konte, se tèt ki konte. Ok? Men m met vès la kanmenm pou moun ki renmen vès, vexte yo. Vès pa lespri, pale fransè, avan yè gon moun ki rele m an Ayiti, m ap pale avèk moun nan epi gon timoun ki parèt nan kamera. Mwen tonbe pale avèk timoun nan epi m tande yon mo fransè, m kontinye pale fransè, epi m di timoun nan, kisa w pral fè lè ou gran? Timoun nan di, Ow, lè m gran m pral nan inivèsite pou m aprann pale fransè. M kontinye pale fransè, kounye a m mande timoun nan 5 fwa 5 konbyen l fè. Timoun nan di m 10. M di, O, 5 e 5, 10. Vrèman, ou fè pwen. Mwen di l li fè pwen pou m ankouraje l, malgre l te bay yon move repons. E m di l, Wi, nou bezwen anpil ti enjenyè ki ka fè longè lajè pon Pou konstwi pon, konstwi wout, se pa sèlman pale franse men si w konn pale franse a l ap bon. Ok. So m pa t dekouraje l nan pale franse a men m te tou redirije l pou l aprann bagay ki ka itil nou. Se sa k fè jodi a mwen vin di nou an nou fokis paske premye minis Garry Conille plede di men kisa nou bezwen. Se kontabilite, se konpetans, se kalite. Si w pat tande byen, m repete l ankò, konbyen fwa pou pou w ka tande byen, lè Prezidan Ruto te vin vizite Prezidan Joe Biden, mwen te fè yon videyo ki te di Ayiti malad li bezwen 3 bagay, li bezwen moun ki konpetan, moun ki kalifye, m te di osi Ayiti bezwen kontabilite. Gen yon sistèm Ozetazini ki rele IRS, si w achte yon sigarèt fò w bay resi. Ok. Sistèm sa se sistèm kontabilite nou ta bezwen an Ayiti an. E pou peyizan m yo, nou konn di moun kontab gratis ti cheri. E kontab la se yon pwofesyon li ye. Alò, gen yon lòt mo nou te ka itilize angiz kontab, nou te ka itilize lòt mo kon fyab. Byennere pou nou, nan mo kreyòl lan, tout mo yo kòmanse avèk k. M ap ajoute yon lòt k, ki se konpatib, oubyen nou te kapab di kontribisyon. Ban m esplike byen pou w ka konprann sa m vle di an. Si w gen yon kasav oubyen ou genyen yon pitza, si w divize pitza a an kat katye, ou divize kasab la an kat katye, chak katye se yon ka. Lè w met tout ka sa yo ansanm, kat ka ansanm, li ba w yon kasav antye. Menm jan tou, si w gen yon galon lèt, li gen kat ka ladan l. Si w gen twa ka, li pa kont, li pa galon, li pa antye. Alò, mwen vle pote atansyon nou sou kat bagay nou bezwen kounye a an Ayiti, se konpetan, kalifye, konfyab oubyen kontab, konpatib oubyen kontribisyon paske ou gen dwa panse ou byen fòme ou sesi ou woy woy ou sela poutan son grenn soulye de grenn goch ou ye oubyen pou pid sa pou katriyèm ka pid sa son bout fè oubyen se fatra w ye pou katriyèm ka pid sa ou gen dwa byen fòme men ou pa konpatib son soulye de grenn goch ou ye alò mwen di nou kounya ayiti bezwen 4 ka premyè ka se. Konpetan, dezyèm ka a se kalifye, twazyèm ka a se konpatibilite oubyen kontribisyon, katriyèm ka a se konfyab oubyen kontab. Alò, se sa yo pou nou fokis sou yo kounyela. Epi, m ap montre w men ki pa k ap fèt pou nou wè si se verite. 24 me 2024, Prezidan Ruto te vizite Prezidan Biden. Prezidan Biden te di y ap ofri 360 milyon si kò Kenya a vle antre. Pwen nimewo 2 nan videyo sa a, n ap wè te gen yon sitiyasyon nan semèn nan kote fòs ki t ap vini an yo prezante drapo a epi prezidan te apiye sa, li te la nan kòm se yon seremoni danvwa. Eske se manti yo tap ba nou? Non. Maten an, oh 25 jwen 2024, nou wè avyon militè kenyen ki parèt sou nou an Ayiti, gen moun ki di li gen 400 solda ladan li, m pa konn si chif la vrè, men nou konnen se 2500 apeprè solda ki te dwe rive, ka gen dèyè toujou. Fokis sou sa pito. Premye minis Garry Conille te vin rive enstale. Lè l te enstale an, nou wè gen anpil pa ki fèt. kote ke te gen anpil diskisyon pou yo te enstale minis yo, men anpil minis enstale, anpil brase ap fèt pou wè si yo ta retabli lapè. Fokis sou sa pito. Lòt bagay nou dwe fokis sou li angiz moun a mikwofòn k ap voye monte, k ap voye n al boule kawotchou, k ap di pa swiv Gary oubyen swiv Gary. Poukisa Ayisyen renmen swiv voye monte? Moun ki ap voye al boule, voye al kraze yon peyi, voye al kraze aparèy peyi an, y ap bay dwèt pous anlè, y ap bay like pou tout moun sa yo k ap fè tout gwo bri woy woy sa yo. Se premyè fwa dan listwa ke peyi nou rele peyi enperyalis yo bay yon peyi nwa chans li pou demontre valè yo avèk kapabilite w. Paske on premyè fwa pa on dènye fwa, li pap yon dènye fwa. An nou bat bravo pito, an nou ankouraje yo. E gon lòt bagay mwen apre, mwen sanble m renmen nan sa kap fèt lan, paske e si se te on bann blan nou tap di a o blan vin touye moun, vin touye nwa se rasism. Kounya yo voye nwa parèy nou. Bon dat nap di blan an pa vle kite nou pran e granmounite nou, nou pran swen tèt nou kòm nwa, se blan an ki koz nou an reta, se blan k sesi sela, bon kounya blan ba nou nwa sou nwa, nap plenyen ankò, bon kisa nou vle? M pa konprann. Kisa nou vle? Nou te di se blan se rasis, se koulè, se sesi, se sela. Kounye a si nou gade n ap wè pa gen yon kesyon de koulè ki anpeche nou paske yo ba nou nwa sou nwa. Men kounye a nou pa ka ap plenyen. Si se nwa sou nwa li ye ann gade èske nwa ka vrèman ede nwa avanse. Dayè nou menm de grenn gòch nou ye ok pase nou pa ka antann nou nou on pè soulye nou tou de vle pou n antre nan on sèl pye lèw wè PM Garry ap bay diskou l la si w gade byen wap wè si e pat sèlman rad ki distenge ou pa tap konnen ki moun ki ayisyen ki moun ki pa ayisyen. Mwen menm m pa di Kedmien pral fè anpil pase m konnen nan peyi pa yo yo gen ti pwoblèm tou e men mwen di yo byenveni epi m ap tann kont randi, m ap tann kontabilite daprè sa PM nan te di, daprè sa m te di jou vizit prezidan Ruto avèk Joe Biden. E an nou bay de zakolad konstriktif angiz nou aprann bay lame monte, voye ponya, voye al boule, tout bagay sa yo, yo pap itil Ayiti anyen. Okontrè, depi dat n ap fè bagay sa a, depi 1804, m kwè yo trayi Jean Jacques Dessalines, y al fòme pwòp pwòp peyi pa yo, swa nan le nò oubyen o didon. Depi 1803, 1804, nou gon pakèt nèg ki tyoul blan ki toujou ap kraze tout pa pozitif yo. An nou fon ti kanpe sou bagay ap bay kritik negatif, kritik destriktif. An nou ankouraje sa kap fèt ki bon yo. Ok, pa egzanp, Gen moun ki pase, ki fè 5 an, ki fè 2 zan, ki fè 4 an, ki pa bay okenn rezilta ke la terè. An nou di, an n bay PM Garry Conille 6 mwa, 1 an, pou n wè si pa gen pa pozitif k ap fèt. Dayè, jodi a, pandan l ap resevwa moun ki vini yo, Kenyen yo, li di nou men kisa k manke. Li di nou li pale menm avèk majistra zòn yo, li di nou li ta renmen wè tout moun pote men pou retabli lapè, pou tout moun ka retounen nan fonksyon yo, pou travay rekòmanse, pou plis travay kreye. Se bagay sa yo pou fokis sou yo. M renmen yon bèl ti bagay nan sa k ap fèt lan, PM nan di, Ki moun k ap tradui pou Kenyen yo silvouplè? M ap tande anglè a nan background nan, m pa konnen si se yon Kenyen, si se yon Ayisyen, men M konprann tout anglè kap tonbe a, anglè nòmal e lòt etranje kap swiv yo konprann sa kap di yo. Men PM nan pa fòse tèt li nan pale anglè, men lè l franchi sou anglè a, m wè pat gen erè nan sa menm. Sa vle di PM nan se yon milti talan, li antrene, m ta ba l yon ti kredi pa avans epi nap tann rezilta pandan ke nap kontribiye, n ap kolabore, n ap pote bòn ide pou nou rebati peyi nou. Mwen di byenveni avèk frè m yo, jan PM nan sot di, frè nou yo k vin vizite nou la a. M repete l ankò si w pa t tande byen. Frè nou yo k vin vizite nou la a. Li di yo byenveni. Li di yo nan lang manman nou ak papa nou pou nou ka konprann. PM nan pa t gen ni foli pale franse ni foli pale angle, li pale an kreyòl tout moun konprann, pandan ke te gen yon moun ki byen edike, ki respekte lè PM nan ap pale l kanpe, li bay PM nan devan, lè PM nan fè yon ti kanpe l pran yon poz, sa nou rele vigil nan gramè franse nou an, moun nan antre li tradui tout sa PM nan te di, m panse tout kenyen yo konprann nou, atravè de PM nan ki se pòt pawòl nou kounya e nou konprann on ti kras nan sa kenyen yo gen ide vin fè a. Alò mezanmi mwen di nou pa fokis sou moun kap voye monte nan mikrofòn yo twòp ou byen ou di mwens moun kap voye nou al kraze al brize an nou fokis sou pa pozitif yo jan PM nan te di a pou nou retabli lapè pou nou retabli fonksyon, pou travay kreye, pou nou retabli lajistis. Pa egzanp, mwen menm la, m gen dwa wè anpil moun nou rele gang, e si nou wè anpil fwa m pale, mo gang nan pa soti anpil nan bouch mwen paske Ayiti son tè pyeje. Kounya ou pa menm konnen ki nèg ki vrè gang nan vrèman. M oblije fèmen bouch mwen m pap nik ap voye monte ap joure gang nan sitiyasyon konsa paske se yon tè pyeje ou pa menm konnen moun wap pale avèl wap griyen danl wap ri avèk li an gendwa se vrè gang nan ki pa parèt figil gen nèg ki gen kan yo parèt figi yo yo di tèl zak fèt yo pran responsablite ebyen nan sans sa nap tann lè lajistis retabli si yon nèg te gen vrèman prèv ke li son bon gang ki tap fè moun abi lè sa lajistis gen a wè pou avèk sa pou le moman an nou bay pyèm nan yon ti chans an nou bay kenyen yo yon ti chans pou nou wè rezilta pou nou wè konpetans pou nou wè kontabilite. pou nou wè kalite ok daprè mwen menm depi 20 depi lè yo te di gen twoup kap antrene pou vin an ayiti an jamayik mwen te al chèche konnen kanada tap ede se te vrè depi lè sa mwen wè 2 pa pozitif ki kòmanse fèt. An nou ankouraje pa pozitif sa yo. Epi an nou tann refòm jidisyè, an nou tan an nou bay polis ki bon yo jarèt. Sa m renmen ankò, yon lòt bagay mwen renmen, lè kenyen yo parèt la, si se te yon pakèt magouyè ki t ap hang out, ou pa t ap konn kilès ki mal, kilès ki femèl, kilès ki bon, kilès ki pa bon. Èske ou konn nan labib lan gen yon bagay ki rele tou de Babèl? Kote Bondye te met divizyon nan mitan pèp la pou youn pa t konprann lòt, pou yo pa t vin twò awogan. Mwen menm, mwen renmen sa k ap fèt antre Kenya a Ayiti la a kòm moun ki pa gen koulè diferan, men se kòm tou le tour de Babel kote ke Bondye voye yon gwoup moun ki pa pale vrèman menm lang nan, ki pa gen menm kilti, si yo t ap fè yon konplo, konplo a ka pase a ma, e sa m pral, m ap tann pou m ri. Ok, se pa sèlman m ap tann pou m ri, m ap tann pou m bat bravo lè konplo, sitou move polisye yo pase a ma. e pou nou kapab jwenn refòm e jistis. Mezanmi se ti pwen sa yo m te genyen mwen swete ke yo enpòtan pou nou kòm yo enpòtan pou mwen, mwen di nou an nou e fon ti bak. On lòt bagay mwen e reyalize gen anpil moun ki di oh ke nyo yo parèt la yo pral pote boure Pou yo komanse blayi bandi se pa vre lè yo vini yo dwe pran san yo pou yo analize teren an pou yo wè kilès ki kilès vrèman anvan yo frape. Men fòk yo analize teren an fò yo fè analiz plan fò yo echanje edikasyon, estrateji, tout bagay sa yo avèk moun ki sou tèren an ki deja konn tèren an anvan yo atake sinon se fyasko. Se pa bon. Ok pa bay ni PM nan tèt cho ni kenyen yo tèt cho men kontribiye a sa ki pozitif. Se sa m ta vle di nou. Epi kontribye a tout lòt moun tou ki moun serye, paske gen anpil lòt moun serye, depi nou santi moun nan se moun serye kontribye silvouplè. E mwen renmen Ayiti se sak fèm toujou ap peye atansyon sa kap fèt menm lèm te byen menm lèm pat byen m te gen doulè Seyè pou ti nouvel mwen an m toujou branche map tande sa kap fèt map gade sa kap fèt epi sak pa bon map map map map swiv map pran nòt sa ki bon map ankouraje e mèsi mezanmi e byenveni kenyen yo e mwen swete nou kenbe tèt nou wo nou kenbe e kontabilite konpetans epi kalifikasyon nou epi mwen swete tout moun ki nan nouvo gouvènman sa yo bay Ayiti vrèman lapè epi jistis. Mèsi anpil.